Mezanmi! Gad yon seziman! Moun k ap bay moun ou pa konnen dòmi lakay ou ebyen sa ap rive w menm jan tou. Gad yon nèg ki mande yon moun dòmi lakay li, fi a ap dòmi nan chanm ni avèk pitit li, li leve lan mitan nwit, vè inè dezè di maten, men sa l al regle. Fi a fèmen pòt chanm ni, fi a genlè kite limyè a limen, ebyen Misye leve tou dousman, l al nan chanm fi a, misye ap kontwole si fi a dòmi. Kote pitit fi a ap dòmi an, misye ale avèk yon vye pafen, m pa konnen ki pafen li ye, si se lè ou pa. Ebyen gade sa misye fè, misye flite pafen an nan figi ti pitit la, Poul ka level lal avel. Misye pat janm moun. Misye pat janm moun misye se te plan l poul te fè sa w wè lap fè a la. Sa vle di se pat dòmi l te genyen vre se pat pwoblèm dòmi l te genyen se swiv lap swiv ti pitit moun yo avèk tout fi a. Ebyen kounya la a fi a mete misye dòmi nan salon an pandan moun yo ap dòmi men sa misye ap regle. Mezanmi swiv. Lannwit wi. Lannwit, bagay dezè inè di maten bon se la se lè sa lougawou mache e lè sa pou m di. Lannwit wi. Misye leve pitit moun yo pou l ale. Mezanmi gad yon aksyon mezanmi. Mezanmi nou menm k ap bay moun dòmi lakay nou evite sa. Fi a bare misye. Fi a wè misye k ap leve pitit la pou l al avè l. Fi a mande misye kot misye gentan bese, kot misye fè la. Misye genlè, men misye, men misye, men misye. Fi a ap mande misye kwi kisa w ap regle, kisa w vin regle nan chanm nan la, kisa w ap regle la, sa w t ap fè la, sa w t ap, sa w vin fè sou pitit la la. Mezanmi, kote m pran la? Mesye, se w vòlò ye oubyen kisa w ye? M pa konnen kisa w ye a. Kounya la lè fi a di ou wè bidon an nan men misye li di misye kisa sa ye e sa nan menw lan kisa ou ap fè avèl sou sou pitit la la kounya la jiska prezan fi a panse misye se kèk vòlè fi a genlè rale kèk koko makak kèk fè kèk baton bisbòl li pral sèvi avèk misye li wè bidon an nan men misye Pran sant mezanmi Santi Yon bidon santi sa vle di misye genlè se misye genlè se andòmil vin andòmi pitit moun yo pou lala avèl nan mitan nwit lan jezi pou lala ansanm avèk pitit moun yo nan mitan nwit lan ebyen men sak pase pandan misye pandan misye ap travay pou lala ansanm avèl fi a reveye a ebyen fi a leve avèk baton l kounya la fi a genlè poko janm okou janm wè oubyen konnen kisa misye ki zak misye fè Misye ap esplike l. Oh oh Kòman Misye ap di l o wi se douch la l ap chèche l pa wè douch la sesi sela son ti pipi k kenbe l Kòman douch w ap chèche a Kòman douch w ap chèche epi se sou pitit moun yo vini avèk vye boutèy ou nan men w douch w ap chèche Kòman w ap chèche douch la Sa sa vle di Ebyen kounya la fi a ap di misye konsa Èske se la a anba kabann nan la a douch la e ki fè w vin bese la pandan m pran tan an Poukisa se pandan m vire yo kouri bese atè a douch la ye Atè a douch la ye? Fi a di misye poukisa w pat pise kote w te pise a mwen menm m tap netwaye l mwen menm. Si w pa wè douch la. Pou jou on douch jis devan la wap chèche douch? Pou wap chèche douch? An wap chèche douch jis nan chanm nan la ou ouvè pòt sou mwen la avèk pitit mwen map dòmi? An son sèvis on sèvis ki mennen tout sa la manke fèm nan cho Lè fi ap souke pitit li anyen pa mache pitit pa leve men fi ap danse mezanmi men fi ap danse sezisman fè fi ap danse pitit pa leve misye gentan misye genlè gentan fè pitit moun yo yon bagay men ni tout pale anpil sal misye fi a di misye leve pitit fè leve pitit moun yo ban mwen tande mesye. Mesye fè kou w konnen pou leve pitit moun yo ban mwen. Paske m pap ka siyen kajou sa a, m pap ka siye kajou sa a, fè kou w konnen leve pitit, mezanmi, moun pa fè byen avèk moun mezanmi, moun pa fè byen ansanm avèk moun mezanmi, gad yon aksyon, mezanmi ki mòd aksyon sa yo mezanmi, pou yon moun ba w dòmi lakay li, yon moun ba w dòmi lakay li epi se aksyon sa yo wap komèt. Men, men, men misye tonbe nan souke pitit. Misye te gentan fon bagay sou pitit moun yo wi mezanmi. Men, pitit pa leve. Pitit pa leve, pitit pa leve. Lè pitit pa leve, fi a di misye, si ou pa, ou pa leve pitit la ban mwen la, ou ap pa, ou ap, ou ap pran, ou, e kout fè a m ap bagay ou, e m poko ba w kout fè a la. Se jis pou w pa mouri, pou w leve pitit mwen an ban mwen wi. M poko janm konnen sa k pral pase w la. Ok? Fi a di, fi a di, anvan, anvan m rele moun la, m kòmanse rele moun, m kòmanse rele anmwe la, fè kou w konnen leve pitit moun yo ban mwen. Paske, ki sa m pral di avèk papa pitit? Ki sa m pral di? Ki sa m pral di mezanmi? Men ni, men misye, misye ap fè afè l. Misye gen lè menm krache l pase sou pitit moun yo. Misye ap fè afè l. Men misye pa ka leve pitit. Misye pa kapab. Fi, misye, mi, fi a menm ap pwofite bay misye yon ekip kout pren la tou wi. Pa touyel non madanm, madanm pa touye misye, pa touye misye fè misye leve pitit la ba ou. Pa touyel. Bon, men misye ap pase menl anba bwal ou menm. Epa se anba bwal lap pase menl pou lal bay sou pitit moun yo, men pase men anba bwa, frap, anyen menm pa mache. Ki bagay sa mezanmi, ki mòd bagay sa yo Jezi. Men misye tonbe pase men anba bwa wi Senyè. sou pitit moun yo wi mezanmi ok li rale bouch li li genlè gen kèk priyè la kèk priyè kèk priyè poul ta genla pou leve pitit moun yo mwen renmen sa mta renmen wi pou misye leve pitit moun yo la pou yo flanke misye deyò ok li gon priyè misye gon misye gon priyè o jezi papa fè pitit moun yo leve non senyè fè pitit moun yo leve non jezi mezanmi kot malfektè kalite malfektè sa soti mezanmi ki mòd bagay sa yo pou moun bò dòmi lakay Misye fè sin delakwa. Misye repran bagay la ankò. Pri a genlè pa ap bon. Pri a genlè. Pri a genlè pa bon. Pitit la genlè. Pitit la leve. Pitit la leve. Pitit la leve mezanmi. Ok fi a kontan. Ok. Fi a pran. Men sakaje. Sakaje. Sakaje nonm nan. Sakaje mouche a non madanm. Epi w ap pè sakaje nèg la madanm. Rete. Epi w ap. Nèg sa e fanm ou li ye. Ou nèg pa fanmi w nèg fè yon aksyon konsa ou pa sakaje nèg sa ou pa ouvè nèg sa anba kout fè ou rele lapolis ou rele vwazinaj vin sove w vin pote w sekou la ou pral gade epa dam nan pa fè nèg sa anyen eeee men dam nan pa fè nèg la anyen ou menm tann mwen genlè mete lap met nèg la lap met ti pitit la kouche pou lal sakaje nèg sa pou lal flanke nèg sa deyò pou m wè ki aksyon l pral fè mezanmi swiv videyo a l gen rès.